Bonswa tout moun kòm nou konnenm deja non pa mwen se Elizias Yolanda deja map di mèsi avèk chak moun ki deja abòne sou chanèl lan mèsi mèsi mèsi avèk tout tout tout nouvo abònem yo e mèsi avèk tout moun ki toujou ban mwen yon pous e siw vle aprann plis de video sa map mandew tanpri ou kapab kontinye gade video a jiska la fen jodi a kòm ou kapab gentan wè deskripsyon video a nou pral mwen pote pou ou 2 bagay ki kapab fèw ke ou konnen si yon nèg vle rete ansanm avèk ou. Tout bon. Pa bliye avan menm ke m kòmanse videyo a, fòk mwen rafrechi memwa nou ke m te pale de 3 bagay ki kapab fè w konnen si yon gason renmen w tout bon. Premye bagay ki se pasyans, dezyèmman ki se sakrifis ke moun sa pral fè pou ou, e twazyèmman m te pote yon ti konsèy pou nou, si nou bezwen w si yon gason renmen nou tout bon, fè eksperyans, di l ke w ansent, ba l yon manti, apre ou fin fè rela ou fin fè sèks ansanm avèk li,

multipliye par twa e mwa lechans pa jamè par un autre ka je t'aime e nòmalman se pa tout moun ki kapab anplwaye yon tèl sitasyon konsa adisyon tè jwa sous trè tè pèn multipliye par twa e mwa ne chanjera jamè par un autre poukisa paske de nos jours jèn yo osinon garçon kounya yo pa yo pa chwazi rete ansanm avèk yon sèl fi, se pa paske yo pa vle non, men anbyans osea fason medam yo vin ap konpòte yo jounen jodi a rann ke gason yo ap peche souvan, sa vin fè ke yo pa kapab rete fidèl ansanm avèk yon moun ke yo ansanm avèk. Dèfwa se pa paske yo pa renmen moun nan vre, men se jis ke sansasyon osinon sa ke y ap wè oubyen enfliyans zanmi konn rann ke yo chwazi al fè eksperyans. E nòmalman, jodi a m vle fè nou konnen tou, lè ou se fanm, premye bagay ke ou toujou, ou sipoze fè, premye bagay, paske nou pa bliye mwen di, deskripsyon videyo a pral pale de 2 bagay ki pral fè ke ou konnen si yon gason vle rete ansanm avèk ou tout bon. Premye bagay la, lè ou ap antre nan relasyon ansanm avèk yon gason, toujou bat ou mete Bondye ladan l. Se pi gwo erè ke nou toujou fè, lè nou ap rantre nan relasyon nou, sinon lè nou chwazi al matyem avèk yon moun, nou pa mete Bondye ladann, nou jis fè afè nou konsa konsa, ki pa bon, paske quand il s'agit lè ou mete Bondye nan afè ou, m panse ke tout bagay va ale byen. E osito ke ou ap pase yon sitiyasyon dwòl, ou kapab di, ah, Senyè, m vle mete ou nan, m vle mete ou nan rela, relasyon an, m panse ke pran kontwòl, e Bondye li menm lap aji. Premye bagay ke wap fè ke ou konnen si yon gason ap rete ansanm avèk ou, gason ki ap rete ansanm avèk ou a premye sa ke li ap fè lap diw tout pwojèl, lap diw kisal vle, lap diw ki rèv li pou ou, kisal wè nan 2, nan 3 zan, nan 1 an, oubyen nan 6 mwa, oubyen nan plizyè otre ane ki petèt kapab pase. Sa pral depan de de moun nan si moun nan se yon etidyan, osinon si moun nan pap pap travay, osinon si. Plizyè rezon ki kapab rann sa. Men, yon moun ki vle rete ansanm avèk ou tout bon, l ap toujou pale ou de pwojè l, l ap toujou di ou ki sa l vle nan vi a. E m panse ke moun ki similè osnon moun ki moun pa w la tout bon, ap genyen youn nan koz oubyen ap gen yon bagay lakay li ki ap sanblab avèk pa w lan. Nan ki sans lè m di moun nan ap gen yon bagay ki sanblab? Si ou renmen, si w renmen biznis, moun nan petèt pa renmen biznis, men l ap renmen yon bagay Anfen, an alafen, ki kapab sanble ansanm avèk ou menm osinon avèk yon bagay ke ou gen pwojè reyalize nan vi ou. Dezyèm bagay ki kapab fè ke ou konnen si yon gason deside rete ansanm avèk ou tout bon, se lè ke gason sa a, li gen yon respè. Nan ki sans lè m di respè? Yon gason ki vle viv ansanm avèk ou, l ap konn kisa ou vle pou l pa fè ou li. Se menm jan tou. E pa sèlman gason, m ap pale pou medam yo, m ap pale pou avèk gason yo tou. Pou kapab konnen si yon fi deside viv ansanm avèk ou, l ap gen yon respè. Yon fi ki vle viv ansanm avèk ou, li p ap twonpe ou. Li p ap kouche avèk lòt gason sou ou. E de menm tou, ou menm gason, si gason an vle viv ansanm avèk ou, li p ap ba w matlòt, pwiske li konn sa ou vle, li konn ki sa ou pa vle. Answit, yon lòt erè ke jèn yo toujou ap komèt ki se, lè nou jèn osinon sa ka rive ou ka gentan pase yon yon moun nan vi ou li pa rete. Men osito ke ou chwazi chanje mòd de vi ou, rezon ki kapab fè yon gason rete ansanm avèk ou jiska lafen se lè gason pa ou fasil. Gan de no jou gan pil gason ki jis renmen fi ki ki Yo di konsa yo renmen fi ki pou koze avèk yo, eksetera. Men, gason renmen fanm ki rezève. Yon gason p ap pran nenpòt fi pou l mete lakay li pou l fè madanm li, si l pa wè w rezève, si l pa wè w se yon moun ki respekte tèt ou. Se youn nan bagay ke gason ap chèche kay fi. E yon lòt bagay tou, gason renmen fi ki gen krentif pou Bondye. Nan sans ke dèfwa se pa ou k pa ta vle fè yon seri de bagay. Men piske Bondye mete yon Sentespri anndan w, sa vin rann ke dèfwa lè w peche, oubyen lè w pral fè yon bagay ki dwòl, li kale w nan nan lespri w, li di w, sa w pral fè a pa bon. Li ede w korije l. Gason renmen sa. Gason renmen fanm ki rezève. Gason renmen fanm ki respekte tèt li. Gason renmen fanm ki ki ki ki pa tout lasejounen ap grinden ansanm avèk tout moun. E yon lòt bagay tou. de nos jours ke map asiste, osea de nos jours ke map wè fanm, m pa di sa nan sans ke pou m ebran, pou m, pou m bagay, osea pou m, pou m fè medam yo stil toujou fè l non, men se yon bagay ke m analize tou. Kisa l ye? Fanm ki pa serye ap toujou jwenn bon gason. Si m manti, ekri yon kòmantè di m si m manti. Fanm ki pa serye a toujou jwenn bon gason. Nan ki sans lè m di fanm ki pa serye toujou jwenn bon gason? Paske jan de fi sa yo, yo deja konnen, yo. Oswa yo deja yo deja pa serye, kenpòt 10 oubyen 8 gason oubyen 5 oubyen 4 gason ki koutize yo a yo renmen ansanm avèk li, e pami yo yo konn jwenn yonn ki bon ki deside viv ansanm avèk yo. E se sa k rann tou dèfwa fanm pa serye toujou jwenn moun yo fè vi yo. Ou ap wè yon fanm ki serye, yon fanm ki respekte tèt li, se difisil pou l jwenn yon moun pou l viv. Se pa paske moun nan pa bon non, men se jis ke sèten si lavi. Moun serye dèfwa pa ka jwenn moun serye. Se menm jan, w ap wè yon gason ki respete tèt li p ap jwenn yon madanm ki respete tèt li. Yon gason ki ki respektye, ki respekte moun oubyen ki respekte valè moun, ki respekte devwa moun eksetera p ap jwenn yon fi konsa. Li ka jwenn yon fi ki blout, li ka jwenn yon fi ki bagay. Yon ga, nan sans lè m ap di w sa, sa vle di yon gason ki saj. Li p ap fasil jwenn yon fi ki saj parèy li. E menm jan tou, Yon fi ki saj tou pap fasil jwenn yon gason ki saj e menm jan wap wè 2 bèl moun pa fasil ansanm ou toujou wè se youn ki konsa konsa lòt la konsa konsa avè di sa te se lavi se kòmsi m kapab diw e fòk mwens avèk plis ansanm pou yo fè kouran se sa m te toujou tande avè di 2 plis pa si 2 plis kole ansanm pa gen kouran sa vin fè ke 2 moun saj ou pa fasil wè 2 moun saj ansanm. Mwen pa di li enposib donk men li pa fasil. Pou m fini ansanm avèk videyo a, raple nou ke m di nou 2 rezon ki kapab fè yon konnen si yon gason vle viv ansanm avèk ou tout bon. Premyeman, gason sa li l ap toujou pale de rèv li ansanm avèk ou, sa se 1 epi li pa p gen pwoblèm pou li prezante w fanmi l, zanmi l, tout moun alantou l e fè w, fè w, fè w, se kòmsi trete w tankou yon rèn, li pap gen pwoblèm ansanm avèk sa, e dezyèman tou lap respekte w nan tout sans, epi lap toujou pale w de rèv li, lap di w kisa l vle pou ou nan ti tan an, sa nan ti tan ke wap viv ansanm avèk li a, e nan ti tan ke ki ap vini. Si ti video a te sèvi nou, pa bliye ban mwen yon pous e pa bliye abòne sou chanèl la. M te kontan wè w e m swete ke ou kite yon kòmantè anba pou m kapab wè w pi byen paske bye tout moun mwen renmen nou.